E mwen konnen ke gen anpil moun ki an kontravansyon avèk mwen. An nou deplase, ya. Nou gen anpil moun ki an kontravansyon avèk mwen. Mwen an kontravansyon avèk anpil moun. Pou ki rezon? Se tout sepleman paske yo di mwen gen lontan, lontan Yo pa tande Doktè Gabo fè live. Malerezman dènyèman nou fè yon live epi yo di m te gen yon rezon teknik ki fè ke live la pa rive. Donk nou dezole de se ke nou pa tande Doktè Gabo anpil nan mwa k sot pase an. E tou senpleman se paske kòm mwen eksplike nou deja Doktè Gabo bizi anpil. Gen anpil dosye ke l ap dil avèk yo, li pa fasil pou l oblije rete sou yon sèl dosye ale. Donk pou dosye I 134 A a, m tèlman konnen nou fin fò, m tèlman konnen bagay yo ap mache, m te panse ke nou pa t oblije vini. Paske m toujou di nou lè m vini, m vini avèk enfòmasyon nouvèl, mwen vini avèk repons a kesyon nou yo, donk m pa vini just paske m bezwen vini, paske m toujou di moun se pa yon show m ap fè, se edikasyon, se ede kominote an pou ke yo kapab pran de bòn desizyon. Se paske e pa paske m bezwen fè yon show, paske m pa vini paske m pou m vini, m vini paske gen anpil enfòmasyon pou m pataje avèk nou. So, premyèman fò m di nou dabò jodi an kòm dabitid se yon jou ki trè bizi pou nou nan IFC paske nou genyen konpayi ki vini nan IFC dirèkteman pou yo kapab rekrite moun pou travay. Jodi an se konpayi ki rele Midtown Hope Home Health Services ki la e youn nan bagay ke nou fè chak semèn nou envite diferan anplwayè pou yo vini dirèkteman isi an pou yo rankontre avèk fanmiy nou yo sitou moun nou yo ki fèk antre an pou yo kapab jwenn djòb paske djòb la enpòtan san djòb Ou pa ka fè anyen nan peyi an, e se sak fè n ap batay pou kesyon work authorization, travay, dokiman de travay yo ki pou pèmèt ke ou kapab vin aplike pou djòb. Pa egzanp konpanyi sa a, li fè tout bagay o nivo de sipò pou kapab ap bay moun ki malad, travay avèk moun, ede yo pote manje ba yo, etsetera. Epi sa k bon ladan yo se ke se yo menm k ap ba w trening lan. Epi lè w fin ba w trening lan, Yo ba w sa ki rele yon sètifikasyon, epi apre sètifikasyon an, yo ba w pwomosyon nan travay la. Sa vle di ke gen anpil konpayi k ap anplwaye moun, e youn nan djòb pa nou, se mennen konpayi yo vini isi an pou ke yo ka tou rankontre avèk moun yo pou yo ba yo djòb. Jodi a, yo di m gen deja plis doun santèn de moun, e ladan yo, y ap tou anplwaye yo right there. Se sa k enpòtan. Dènyèman, nou te genyen Boston Public School ki te vini, yo hire chofè. moun ki nan kwizin, moun bòs monitè, you know, just name it, tout pozisyon yo, e tou trè byento City of Boston ap vin la tou pou yo kapab vin rekrite moun. Donk se youn nan bagay ke n ap fè, paske nou di ke si moun yo vini isi, vin nan peyi an, e ke nou pa ede yo jwenn travay, se kòmsi n a di yo se lave mesye atè. Se sa fè nou trè bizi ap travay avèk anplwayè yo pou ke anplwayè yo kapab vini hire moun yo right here, pou ke moun yo kapab vin travay. Se trè trè enpòtan. So jodi an, gen anpil nou nou wè gen anpil kesyon k ap poze etsetera sou kesyon mwen tande kesyon ti bitès, gen moun ki gen gen pwoblèm avèk ti bitès, yo gen pwoblèm avèk kesyon work authorization and so on and so forth. So nou gen plizyè moun ki la ki gen kesyon ki pral poze epi nou gen de moun ki kapab vini tes a bay temwanyaj de ki kote yo ye nan pwosès lan, ki sa k mache, ki sa k pa mache. An nou pran premyè kesyon an. Doktè Gabo, nan fòm 834 la aktyèlman, gon nouvèl kesyon uscis ajoute. Kesyon sa konsène rezon ke moun yo aplike pou li a kapab genyen pou l montre ke l elijib pou l benefisye pwogram sa. Ki sa w ka di nou sou li? Trè enpòtan, trè enpòtan. E pou moun ki te ranpli aplikasyon yo deja avan, moun sa yo ki te soumèt aplikasyon yo, yo pa genyen pou yo retounen pou y al reponn kesyon sa. Paske pa bliye, Fòm I-134A a, once ke w ranpli l, ou pa genyen twòp chwa pou al chanje l. Ou ka upload dokiman, men w pa ka al chanje fòm nan. So, kounye a, kòm mwen toujou di nou, pwoblèm uscis gen aktyèlman, se paske uscis gen plis moun ki ap tann repons ke nonm de repons ke yo ka bay. Donk, piske yo gen pwoblèm avèk tout volim moun sa k ap tann ki poko ka jwenn repons lan, kounye a yo oblije vini avèk yon seri de restriksyon pou pèmèt ke bagay, yo slow pwosesis de nouvèl aplikasyon an pou ke yo kapab deal avèk wave aplikasyon ke yo deja. So, kounye a pa bliye pawòl Se yon desizyon ke nou rele diskresyonè. Se se youn nan rezon ki fè dèfwa nou rele yo, nou poze yo kesyon yo pa reponn nou. Paske swivan lwa yo ke yo etabli, yo gen dwa pou yo reponn ou, yo gen dwa pou yo pa reponn ou, paske se a diskresyon yo ke yo jije pou yo ba w oubyen pa ba w. Sa di ke se kòmsi se pa yon dwa ke w genyen pou w genyen aksè avèk otorizasyon de vwayaje an, Se sou diskresyon yo. Se sa k fè pa egzanp, lè yo di Nayou kes, yo di yo p ap ba w repons, yo p ap ba w eksplikasyon. Depi yo di Nayou, yo di w kesyon w pa menm bezwen rele yo, yo p ap ba w ankenn eksplikasyon, se retounen mete yon lòt aplikasyon. So yo itilize mo de diskresyon an anpil, se yon fason pou ka pwoteje yo, pou ke nou menm k ap advocate pou yo an, nou pa oblije al batay avèk yo tout lajounen. So kounyeya yo vin avèk nouvèl kesyon sa a, ki se pou pwouve pou ki rezon ou bezwen pawòl la, paske again lè w ap fè pawòl la fò w kapab di pou ki rezon ke w bezwen l, yo pat konn poze kesyon avan kounye a yo poze l, kounye a gen plizyè kategori de rezon ki fè ke yon moun kapab mande pawòl la, pa egzanp la li gen dwa paske se pou dosye de medikal, so si w malad pa egzanp dan la mezi ke w kapab pwouve ke w gen yon papye doktè ki sou papye a antèt se pa yon bagay ekri konsa, Fòk lèt la sou yon papye an tèt, li montre ke w malad, ou ka itilize sa kòm rezon medikal pou ke ou kapab mande li. E si pa egzanp ou genyen yon pwoblèm de ensekirite, pa egzanp nou konnen an Ayiti gen anpil pwoblèm ensekirite, so ou kapab eksplike pwoblèm ensekirite a men ou pa kapab ba li dmanya jeneral. Li enpòtan pou ke ou konekte pwoblèm de ensekirite avèk ka pa ou, kibò ke at least ou montre gen yon prèv ki montre ke yes ke lavi w an danje e ke ou bezwen deplase, etsetera. Sèl bagay ki genyen se ke gen yon nonb de karaktè lè w ap ekri tèks lan. Pa egzanp, dènyèman m eseye l pou m te kab wè l, mwen fè ekspre m annik ekri de twa liy epi yo di m non, paske ke fò omwen mwen rive a sèt san konbyen karaktè avan ke li kapab ale. Sa vle di ke kounyeya ou menm ki se sponsè ki pral aplike fò w chita pou gentan ekri rezon an dabò e pou make sure ke rezon an genyen pli de prè de 750 karaktè konbyen karaktè yo mande a avan ke w al nan aplikasyon paske si l pa rive nan nonb de karaktè sa ou pa ka upload li y ap di w ke ou pa gen enough karaktè so lè w fin eksplike rezon an kounye a fò w upload yon evidans so evidans lan kap la ka se li gen la se yon papye medikal li gen la se yon papye ki montre ke ou anba anpil atak Whatever reason an, fòk gen yon bagay pou pwouve ke gon evidans ki montre sa. Men sa m vle fè nou konnen, yo mete l sa se jis paske again yo santi ke gen twòp moun k ap aplike, yo bezwen slow down the process. Ke w mete evidans ou pa mete evidans sa pa vle di ke yo pral ba ou l. Ou gen dwa gen bon evidans epi yo di w wi, Se a ma discretion, mwen deside fè l, mwen pa deside fè l. La seule chose, dans la mesure du possible, ou fè sa w gen pou w fè, ou mete l, men m pa vle pou w afole w tèlman pou w ap tiye tèt ou pou w al chèche dokiman pou w pwouve anything, paske a la fin de la journée, se yo menm k ap deside wi ou non sa w ka fè ak sa w pa ka fè. Alright, any other question for me? Dezyèm kesyon konsène ti vitès la. Tès tibèkiloz la, gen anpil moun ki di yo refize yo kat travay la akoz de tès tibèkiloz la. Kisa ou ka di nou sou sa? Ok, so depi lè ou ap rive nan èpòt la gen yon papye ke yo ba ou. Yo mande ou ke by the time ke ou rive nan peyi an ou gen 90 jou pou ale fè tès tibèkiloz la epi pou upload li. Men sa pa gen ankenn rapò avèk kat travay. As a matter of fact, nou gen yon egzanp la, n ap envite youn nan guest nou yo, kòmye a? Ki koman w rele? Santia. Santia. Nou gen Santia la ki se youn nan moun ki te rantre, m kwè Santia te deja entwodui, entwodui l, nou te entwodui l deja nan youn nan e, e, an, pòs ke nou te fè nan social media. E li, li menm ki se yon moun ki pa gen lontan rantre, li ka ap ba w ide de kisa l fè, kisa l pa fè, kote l ye. Santia, ki dat ou antre sou pwogram nan? Am, ok.
Bonswa tout moun avan. Um, mwen antre, e, yo aplike mwen 14 janvye. 14 janvye, mhm.
Mwen antre isi, Etazini, e 14 mas. Ok, li yo te aplike pou, non, li pa te pase, mwen te pase. Ya, li, li, e 14 janvye, yo, yo aplike pou 14 mas. Kounye a, e 14 mas, de 14 mas la etan a kounye a, ki kote ou ye an tèm de, paske m souje, m souje, m toujou di nou ke Program nan vini avèk tout yon package. M ta renmen ke ou eksplike nou kibò ou ye. Eske ou jwenn kat travay ou deja? Wi mwen jwenn kat travay mwen. Ou gentan jwenn kat travay ou?
Ok. E ki dat ou jwenn kat travay ou? Mwen jwenn kat travay mwen nan fen me. Fen me. Ka di 28. 28 me. So ou antre an mars, avril, me. Sa vle di ke pratikman ou lan gwoup moun ki bò ke li pran 6 a 8 semèn pou jwenn kat travay ou. Ok. Mentnan,

Ou te aplike pou kat travay la ou potko mete ti bitès la se pa yon rezon ki fè ke pa bon li. Non, mwen te aplike men m potko fè l. Se apre avan 90 jou lan mwen fè ti bitès la. Sa m te gentan jwenn kat travay mwen an ni sosyal mwen tou. Anben dakò. So sa ki fè mwen te mwen te ensiste sou sa se pou m ka fè w konnen yes li enpòtan pou w al fè ti bitès lan men ti bitès la pa yon rezon pou ke yo apwouve ou byen pa apwouve kat travay la. Yes fò w fè l men m pa vle pou w panse ke akoz de ti bitès lan ou pa ka gen kat travay la. Mentnan. Nou toujou ap pale avèk moun yo de benefis yo. Nou di ke lè w vin isi, pwogram nan se yon pakej li ye. Ou gen aksè avèk kat asirans, ou gen aksè avèk benefis sosyal yo, gen kote yo ba w food stamp, gen kote yo ba w cash benefit. Èske ou resevwa anyen nan benefis sa yo? Mwen resevwa tout benefis yo. Ou resevwa tout benefis yo.
Kisa yo ye konsa? Mwen resevwa kat asirans pou maladi. Dayè m gentan al lopital pou li. Ou gentan al lopital pou li, ok. Mwen resevwa
food stamp. Food stamp? Wi, mwen resevwa. Sa vle di ou ka al fè makèt san pwoblèm? Wi, mwen ka al fè makèt. E mwen resevwa kach tou pou. Kach pou timoun yo?
Pou mwen menm ak pitit mwen. Ok. Y a paske le fèt ke ou gen fanmi, paske pa bliye lè ou genyen timoun, ou genyen aksè a yon seri de benefis ki diferan de si ou single oubyen si ou marye e ke ou pa gen pitit. Pa egzanp, moun ki single e ki marye yo, ou di mwen ki marye ki pa gen pitit yo, yo gen aksè a sa ke nou rele RCA benefits. E RCA benefits sa, benefis sa yo m toujou di nou, se benefis federal ke yo ye. Sa vle di ke kèlkeswa nan state ke w ye, ou sipoze ka gen aksè avèk benefis sa yo. Se sa k fè, mwen pa vle moun panse ke, oh, kote m ye a pa gen benefis sa yo. Benefis sa yo, depi se yon benefis ki federal, Sa vle di ke kèlkeswa kote ou ye, nan eta ke ou ye, ou sipoze gen aksè. Se sa ke mwen mande nou, fò nou kontinye chache. Pinga ou jis pran non pou repons. Paske ou vin nan yon kote, moun yo pa konnen kisa pou yo fè, yo di ou non. Men sa pa vle di ke benefis sa pa egziste. Donk, Cynthia, ou di ou resevwa food stamp, ou resevwa cash, epi ou gen aksè avèk, a lopital, e kounye a ou gen kat travay. Èske ou kòmanse travay? Wi.

Li menm li fè pati de òganizasyon non pwofit ki isi an, ki ede moun, si kòm si w nan Boston oubyen w nan antouraj la, ou ka vini pou eke a pe dwe aplike, fè tout sa yo, paske mwen jwenn yo.
Cynthia, m pa vle w, m pa vle w fè twòp piblisite pou IFSI paske nou tèlman gen moun k ap debake sou nou, nou pa vle moun yo di ke, o wi m ap vin nan IFSI. Bon, sa m vle di se ke kèlkeswa kote w ye, Gen òganizasyon ki la pou sèvi yo e nou vle pou ale vè òganizasyon sa yo, poze kesyon paske li p ap deranje pou poze kesyon e si w poze kesyon ou sipoze jwenn repons donk m pa vle pou chita ok chita o mezanmi w ap plenyen plenyen p ap mennen w ni adwat ni agoch se aksyon ki pale. So kote w ye a, ke w lo Florida, kòm m konnen nou gen ofis nan Florida, nou lan New York, men kèlkeswa lòt kote w ye yo, ale, mande, poze kesyon. Ki òganizasyon ki nan zòn nan? M toujou di w, premye sa pou w fè, se mete ORR. Depi w mete ORR, Offices, kèlkeswa eta yo, yo gen sa k rele yon ORR benefis. ORR la vle di ofis pou refijye avèk li se tè menm. Ofis ki la, ki pou ede w. Se yo menm ki travay sou kesyon benefis federal sa yo. So trè enpòtan pou nou fè sa yo. Ankò yon fwa Cynthia mèsi anpil dèske kounye a ou se yon sa nou rele yon egzanp modèl de reyisit pou moun ki rantre nan pwogram nan. E se sa nou vle pou tout moun ki vini yo kapab di nou. Pou yo vini pou yo di nou yes. yo gen kat travay yo, yes yo gen asirans, yes yo gen aksè avèk sèvis sosyal yo, se yon fason pou ke yo ka kòmanse entegre yo, èske ou pral pran klas anglè, m pa tande ou pale de klas anglè, kòman anglè a ye, now I should speak English with you right? How is your English going? It's a little bit, a little bit, I learning, it's coming, you learning, that's exactly right, so ou nan klas anglè, ou nan tout bagay, wonderful, great job, alright, thank you Cynthia, alright, kenbe la e, nou menm ki la, se sa m vle pou nou di m, pou nou dim ke yes nap travay, yes ke bagay yo ap mache paske m pa vle pou nap plenyen, pou nap plenyen, pou nap plenyen. Alright, dènye kesyon pou mwen avan pou nou kale. Gon seri de enfòmasyon moun yo mete lan aplikasyon yo, yo ta renmen konnen si yo ka chanje yo. M ta renmen ou di moun yo si yo kapab korije aplikasyon yo lè yo fin fè l. Pa bliye aplikasyon I-134 a, Once ke w mete l, ou mete l. Sèl sa w kapab fè, ou ka ajoute dokiman. Ou pa ka chanje aplikasyon an. Ou ka ale nan dokiman an, pa egzanp, sa gen sa ki rele unsolicited evidence. Sa vle di ke si jamè gen yon bagay ki chanje antre lè w te mete aplikasyon an ak kounye a, ou ka ale epi w mete, ou upload Evidence. Men, ah cette histoire de ou pat mete tel bagay byen m pral chanje l anndan aplikasyon once ayè tout moun ka konnen l, tout moun sponsor yo ki mete l, si w al vle chanje yon bagay ou pa ka chanje l paske depi aplikasyon submit li submit pa gen anyen ou ka chanje. Sèl sa ou kapab fè ou kapab bay plis sipò, ou gen dwa bay plis evidans ki pou ede ke si jamè y ap verifye aplikasyon an pou yo kapab wè l. Men ou pa ka al chanje aplikasyon an. Azamazak, si yo pa egzanp yo pa reponn ou, oubyen yo dinay ou, yo mande w pou w fè yon lòt aplikasyon totalman paske ou pa genyen chans pou al nan aplikasyon an pou ke ou chanje l. So li trè enpòtan pou nou pa kite moun ap mennen nou adwat agoch paske m konnen ke tout moun vle vini, tout moun swete vini. E depi moun di yes m ka fè yon bagay pou ou, tout moun vle ale, al jwenn moun ki ka fè l. Remember aplikasyon an ou metel lè ou fin metel se sa kem diw anvan ou metel make sure ke ou pa fè erè paske sitou pou email adrès dat de nesans paspò pa fè erè paske lè ou fè erè sa yo yo koute ou chè li pran du tan mentnan once ke ou mete aplikasyon an ou bezwen ale pwouve yon bagay anplis oubyen pa egzanp an nou di ou pat met enough lajan e prèv ke ou gen lajan oubyen prèv ke ou gen pou ka, se sponsor a wi kapab, e pa benefisyè la non, sponsor a kapab ale pou l fè sa, men pa genyen ale chanje aplikasyon pou ke yo kapab pran w oubyen pa pran w, paske again, pwogram nan se yon pwogram de diskresyon ke li ye, yo chwazi pou yo reponn, yo pa chwazi pou reponn ou, pa gen so much ou kapab fè ladan li. E moun janvye yo m konnen n ap di m kote nou ye janvye fevriye, Jiska prezen moun janvye ap antre bini vit ornat chak jou nou la gen moun ki vin la se aplikasyon janvye trè trè anpil fwa yo ekri nou yo di n konsa ke men yo te aplike depi le 19 janvye finalman yo reponn yo sa di ke yo stil ap travay sou janvye men kòm mwen di w Pwogram nan debòde moun yo, se sak fè ke kounye a yap fon mwayen pou yo kapab slow pwogram nan down. Men pwogram nan ap mache jiska nouvèl lòdre, pwogram nan ap mache e nou diw pa dekouraje, si w bezwen mete aplikasyon kontinye mete aplikasyon, si w resevwa yon lèt yo deny ou, pa ret tann, mete yon lòt aplikasyon avan ke mwa dout la rive paske pa bliye, Sèt fwa si, se pou de bon! E mwa dout lan, yo di m, li konfime ke se pou de bon ke nou pral devan jijman. Sa pa vle di ke pwoblèm nan pral kanpe. Sa vle di ke kounye a, otan ke w kapab, mete aplikasyon, men mete l byen, pa bliye kesyon adisyonèl la ki vin mete an, fè ke fòk ou pran tan w pou mete aplikasyon an e fò w kapab jwenn evidans pou montre ke yes, gon rezon valab ki fè ke w mete aplikasyon an. Donk nou espere ke tout moun trè byen. Kenbe la pa lage! Moun mwen yo, tanpri pran pasyans, Paske m toujou di nou, lè w vin nan yon peyi pou la premyè fwa, bagay yo pap fasil. Pa plenyen, paske mwen di nou plenyen pap mache. Pa gen yon espri de dekourajman. Espri de dekourajman pap mennen okenn kote. Se a l'action. Pa ret nan kabann. Depi m rele yon moun, yo di m 8 è di maten, 9 è di maten ou nan kabann, sa vle di ou pa nan batay. Moun ki nan batay depi a 6 è di maten ou gentan kanpe, djanm, wap chache pou wè kote aktivite yo ye. Pran lari a. Pa atann se sisponnsè a kap fè tout bagay pou ou. Sponsor a fè pi gwo sa l te ka fè pou ou. Li fè ke ou ka rantre nan peyi a. Now ke w nan peyi an, m pa bezwen w plenyen m de sponsor. Pa di m sponsor dis, sponsor dat. Ou pa gen ankenn plenyen. Tout sa l te ka fè pou ou, l fè l. Kounye a se ou k pou degaje w pou w kapab pran lari an, al chèche konnen pwogram kote pwogram ye, al nan klas anglè, ranpli aplikasyon, fè sa mache pou ke w kapab pran vòl ou pou kont ou.